Suis votre ami Abner Gelin. Vibe mwen vle ankouraje ou pou fè sa ki trè fasil anba la gon ti bouton wouj klike sou li pou kapab subscribe renmen video a trè senp avan ko ale si ou apresye travay ke nap fè a gon ti bouton ki sanble yon pous klike sou li fè komantè e lè w fini pataje chanèl sa avèk zanmi w fanmi w tout moun ke ou konnen depi ke w panse ap benefisye. An nou kòmanse avèk gwo nouvèl k ap fè anpil aktyalite nan medya ayisyen an, yon nouvèl osi ki rann ayisyen firye. Ebyen, me sa k rive medam e mesye. Pandan ke bandi ap ravaje kapital Pòtoprens, yon misyon miltinasyonal ki ta dwe antre an Ayiti genyen reta. Reta paske pa gen ekipman e bagay ki nesesè pou ke misyon sa kòmanse. Prezidan William Ruto vizite Washington e nou te gen espwa nan menm epòk sa a, twoup Kenya yo t ap antre ann Ayiti. Men nou aprann akoz de mank dekipman, ebyen misyon sa a li pral pran yon ti tan, petèt o kòmansman mwa jwen li ka kòmanse. Pandansetan, medam e mesye, nou aprann ke Lèzetazini fè Kenya kado 16 elikoptè avèk 150 machin blende. Lèzetazini fè Kenya kado 16 elikoptè avèk 150 machin blende. Menm bagay sa yo ke Ayiti bezwen pou l kòmanse misyon an. Mètnan medam e mesye, mwen pa kapab di ou Ki jan de emosyon nouvèl sa fè nan mitan Ayisyen yo, espesyalman nan medya Ayisyen an? Anpil kritik, anpil diskisyon, anpil deba ap fèt Poukisa Lèzetazini pa voye elikoptè sa yo avèk machin blende sa yo an Ayiti yon peyi ki bezwen pou se Kenya ke yo bay yo? Gen moun ki deklare ebyen Lèzetazini fè sa se pou l kapab peye Kenya pou l vin detwi Ayiti. Sa vle di misyon sa a, se yon misyon ki bati pou la destriksyon d'Ayiti, men Kenya li menm se li menm k ap resevwa peyman sa a pou vin detwi Ayiti. Alò sa a, Se mesaj sa a k ap preche nan medya a, e malerezman m konprann emosyon an. Donk, si ou panse l vrèman jan ke moun sa yo panse l la, li trè emosyonèl. Se kòmsi Ayiti pa gen enpòtans. Paske si yo kapab bay Kenya 16 elikoptè, 150 machin blende, poukisa ekipman sa yo se pa Ayiti ki Lèzetazini voye yo? Donk medam se mesye, mwen konprann emosyon an, li fè mal tou. Men, an nou ale pi fon. Poukisa se sa ki fèt? Eske vizit Kenya nan Washington se pou Ayiti? Eske se Ayiti ki dèyè Sa kap fèt la nan Washington DC? Sa a se kesyon an ke nou dwe poze. Paske lè wap koute medya ayisyen yan, jan ke yo pale se ke tout sa nou wè kap fèt la a, se pou Ayiti. Se di ke se Ayiti ki o sant de tout desizyon kap pran avèk Kenya. Medam e mesye, si n t ale pi fon pou n al etidye sijè sa a, n ap wè se pa sa l ye ditou. N ap wè se pa sa l ye ditou. Sèke lè jounalis, le medya e anpil politisyen M pa kwè yo konprann sa k ap pase nan mond lan la a. E sa, medam e mesye, li jwe nan pwoblèm ke nou genyen pou nou rezoud pwoblèm lakay nou. Paske nou fokis sou bagay ki pa menm enpòtan. Nou fokis sou bagay ki pa gen anyen pou wè avèk sitiyasyon nou. Kesyon m ta renmen ke w poze, èske w kwè tout gwo bagay ki fèt semèn sa la, m pral montre nou medam e mesye, sa ki fèt nan Washington, vizit de yon lidè afriken isit Ozetazini, enpòtans ke yo ba li, e ou panse Tout bagay sa yo fèt se pou yo kapab remèse Kenya pou ya detwi Ayiti. Medam se mesye, kòm mwen di souvan, l ap difisil pou m ta ede yon pèp a konprann yon seri de bagay paske mwen menm sèl m pa sifi. Paske, eseye fè ou konprann bagay sa yo, yo pa nan avantaj mwen, paske pa gen anpil moun k ap renmen tande yo. Men, se reyalite a m ta vle w konprann, frè m ak sè m ayisyen. Desizyon pou Kenya antre nan La Mezon Blanch, desizyon pou Lèzetazini fè kado resous sa yo a Kenya, pa gen anyen pou wè avèk Ayiti. Ayiti, li se yon pyon nan yon gwo mouvman ki pa gen anyen pou wè avèk sa ke w panse a. Bagay sa ke nou wè k ap pase la nan Washington DC. Li gen yon pi gwo enplikasyon ke Ayiti. Yon pi gwo enplikasyon mondyal ke Ayiti. Ayiti benefisye paske Kenya antan yon zanmi des États-Unis en Afrique a koz de Kenya les États-Unis gen yon enterè pou l defann nan kontinan afriken an, yon kontinan afriken pandan ke n ap pale la a ki kòmanse ostil a loksidan, yon kontinan afriken kounya la pandan ke n ap pale la a medam e mesye ki kòmanse vire rega yo a yon lòt zòn, a a dè lòt pwisans ki se la Chin avèk la Risi. Akoz de chanjman sa a kap fèt nan kontinan afriken an, Lèzetazini ki pral dòmi deyò, li pral fè tout sa ke l kapab pou l asire plas li nan kontinan an. E youn nan pi gwo kritik Lèzetazini resevwa an Afrik se paske li meprize lidè afriken yo. Li pa aji avèk yo sou menm echèl. Se tankou m te ka di ou, li konsidere lidè afriken yo kòm ti bagay. E akoz de bagay sa a, anpil peyi afriken ap vire do yo kont Lèzetazini e ap vire rega yo vè Lachin avèk Larisi. Lèzetazini, ki gen dèzane e dèzane an relasyon avèk Kenya e peyi afriken yo, santi kounya la gen yon nesesite pou l kòmanse re-aranje bagay yo, an un sans, pou l kòmanse montre ke li gen enterè an Afrik e US pwal fè dè envèsman ekstraòdinè pou kapab re-entegre ankò nan mache afriken an. Medam e mesye sa ke m ap di w la yo, sa yo se reyalite. Ayiti tonbe nan sitiyasyon an tou, men pinga nou kwè ke aksyon ke nou wè US ap pran avèk Kenya se pou Ayiti. Non. William Ruto deside pou l pran desizyon sa a, pou l aksepte ede Lèzetazini Paske William Ruto genyen yon lòt enterè k lap defann. Li pa gen anyen pou wè avèk Ayiti. Nan tande byen, elikoptè sa yo oubyen ekipman sa yo ke Lèzetazini pwomèt a Kenya yo pral delivre nan fen ane 2024 pou rive nan lane 2025. Men avan menm ke m antre nan diskisyon pou m fè ke nou wè sa k ap pase la antre Lèzetazini, Kenya e Afrik an jeneral, an nou gade medam e mesye vizit Kenya kòman Lèzetazini te resevwa Kenya isit. An nou gade. Ebyen medam se mesye se konsa yo te resevwa prezidan Kenya a ki soti nan Afrik de Lès. Avèk fanfa, yon fason vrèman pou yo montre ke yo respekte lidè a, resevwa l avèk onè, Tout sa ou wè kap fèt la, yap fèt pou kapab onore yon lidè afriken ki soti dan Lafrik de Lès. Kon mwen di n deja, bagay sa a ke w wè la a, li se yon bagay senbolik, gen yon rezon dèyè l ki pi gwo ke Ayiti, paske Lèzetazini twouve ke li enpòtan pandan ke n ap pale la a, pou li montre ke yo gen respè e yo vle kòmanse yon lòt imaj relasyon antre Lèzetazini, antre peyi oksidan yo avèk Afrik. Paske gen anpil konpetisyon sou beton an. Kote ke anpil peyi Afrik ap re-aliye yo avèk ènmi Lèzetazini, anpil peyi Afrik ap rejte yon seri de peyi nan loksidan, e Lèzetazini santi ki li enpòtan kounye a la a pou l montre ke li vle yon lòt relasyon diferan avèk peyi Afriken yo. Sa a medam e mesye se youn nan rezon vizit sa a. Se youn nan aksyon ke nou wè Lèzetazini ap pran pou l kapab montre ki sa ke yo vle fè an Afrik. William Ruto se yon patnè avèk Lèzetazini pou pli de 60 ane e nan okazyon anivèsè patnership sa a, Ebyen lè Etazini deside pou l resevwa William Ruto avèk onè sa kòm mwen di nou pou yo kapab kòmanse ouvè yon chapit de diplomasi. Poukisa? Paske medam e mesye mwen toujou di nou lè peyi etranje sèl sa ki enterese yo se ki sa kap bon pou yo e enterè yo li se yon bagay global ke li ye espesyalman lèzetazini enterèl li global. global vle di ki enfliyans li kapab genyen nan peyi sa a. Eske peyi sa a ke l ap fè zanmi avè l la, li gen ase resous, lojistik, lokasyon pou kapab bay Lèzetazini sa ke l bezwen an. E frè m ak sè m ayisyen, se pa sèlman Lèzetazini, se tou lè grann pwisans di mond, menm peyi sa yo ke nou renmen, yo tout opere menm jan. Se posib ou pa kapab wè sa ke m ap di w la, men se reyalite. Pa gen yon peyi k ap fè envèsman lakay ou, k ap ba w resous, si ke li menm li pap resevwa an retou yon bagay de valè pou lakay li. Pa gen emosyon ladan l, pa gen lanmou ladan l, non, se kisa kap bon pou mwen. Lèzetazini konnen byen ke Yon partnership avèk Kenya. Kenya yon peyi ki gon relasyon avèl depi 60 ane. Li konnen byen. Si ke li kapab devlope Kenya, li kapab montre yon bon imaj nan Kenya, li kapab enfliyanse prezans li nan kontinan Afriken an. E se pa sa sèlman. Kenya bò kote pa l, li gen 2 bezwen ekstraòdinè e m pral esplike nou. Se pa san rezon ke Kenya aksepte pou l ede Lèzetazini nan pwoblèm sa a. Paske li konnen byen, si l fè l, ki benefis li pral jwenn. Li pa gen anyen pou wè avèk ki benefis li pral jwenn an Ayiti. Se pa an Ayiti benefis la ye. Se sa nou pa ka konprann la. Se pa an Ayiti. benefis la ye, se kisa patnè sa yo pral fè nan peyi l, ki envèsman Lèzetazini ka fè nan peyi sa a, an Afrik. Donk, Ruto li menm, li pran yon desizyon pou l ede Lèzetazini ki pa t ka jwenn yon peyi pou ede l avèk Ayiti, e Ruto di bon m ap fè l. Men li konnen byen Sa ke l di a, li di l se paske l konnen si l pran desizyon sa a, Lèzetazini pral ede l. E medam e mesye, pwoblèm Kenya yo, li anpil. Ban m fè n tande diskou Joe Biden nan, apre sa n pral tande diskou Ruto e apre sa m va esplike nou nan ki tou Kenya twouve l la a ki fè ke Kenya bezwen

Bagay sa ke nou wè la a, se pa sèlman pou Ayiti ke l ap fèt. L ap fèt paske dèyè l gen yon lòt bagay ki pi gwo. Men piske nan moman sa a, Ayiti nan kriz e Kenya ofri pou l ede Ayiti. Donk moun ki pa konprann bagay la deklare, Se akoz de sa ke l pral fè ann Ayiti a ki fè Kenya vini. Non! Pa gen anyen pou wè avèk Ayiti ditou.

ansanm, nou marande ansanm pa menm valè demokratik. Kenya se yon peyi demokratik nan Afrik. Yon kontinan kote ke laplipa kontinan an se diktatèchip Men Kenya li menm se yon demokrasi k ap grandi e nou konnen byen objektiv Dèzetazini se pouse demokrasi patou nan mond lan kont kominis e diktatèchip. Donk sa se patnèchip ki

Si ou tap swiv sa kap di la, ou kapab wè gen anpil pwojè ki anonse pandan Joe Biden ap pale. Li pale de envèsman, li pale de sekirite, li montre kòman ke Kenya li menm se yon peyi ki deja ap avanse nan enèji vè, li pale de klima, chanjman klima, E li pale de dèt. Medam e mesye, sa yo, se yo menm ki dèyè vizit sa a. Mwen ta vle yo pran yon ti moman, mete Ayiti de kote, pandan ke n ap kalkile rezon pou rankont sa a. E m ap di l konsa se paske mwen vle ke lidè ayisyen aprann yon bagay nan misyon sa a. Paske pwoblèm ki genyen se ke nou si tèlman sousye de kisa moun ap fè nou ke nou pa kapab menm sonje kisa ke n dwe fè pou nou. Kenya twouve l nan pozisyon sa, se paske efò ke peyi l fè nan devlopman, se paske li sitye nan yon lokasyon osi ke Lèzetazini gen yon bezwen ekstraòdinè. E Kenya rekonèt kote ke li ye ya, li konnen enpòtans kote ke li ye ya, ki wòl li kapab jwe, e Ruto deside pou l pran devan e pran avantaj. Ankò pa bliye m di nou, Kenya nan yon tou, li bezwen soti nan tou a. E tou sa ke ladan l lan, Joe Biden apèn mansyone l, dèt, Dèt, se dèt k ap kale Kenya, e Kenya dwe soti anba yo, li vle soti anba yo, e sèl fason li pwal soti anba yo, avèk èd Dèzetazini, yo kapab fè l. Men pou yo fè li, Kenya dwe montre ke li se yon bon patnè, ke li pwal travay avèk Lèzetazini e li pwal delivre. E pwiske Lèzetazini gen pwoblèm, li bezwen yon peyi nwa ki pou pran devan pou al an Ayiti, Kenya di pa gen pwoblèm, ou mèt konte sou mwen, m ap fè l pou ou. E Kenya di sa paske l konnen byen li pwal benefisye diplomatikman, kote ke Lèzetazini pwal kontinye fè envèsman nan peyi l. Donk, bagay yo, yo pi gwo ke jan ke nou panse a. Apre sa, medam e mesye, se te William Ruto ki pwal pran lapawòl pou l montre

de konvèsasyon l lan. Kisa ki l di, kisa ke l di pandan ke l t ap pale? Li di ke avèk partnership ke l vle bati avèk Lèzetazini, yo kapab takle bagay ki enpòtan pou peyi l, kontinan an e menm lemond antye. chanjman de klima, ensekirite, envèsman e n kapab tande ladan l li pale de dèt distrès, distrès de dèt oubyen detrès ke yo genyen avèk dèt, dèt, dèt. Mwen di nou sa deja, dèt la se li menm ki tèm vizit Ruto Ozetazini. Donk, m pral esplike n sa k ap pase la a pou nou kapab konprann ke plan, objektiv, misyon sa a Kenya fè Ozetazini, li pi gwo ke sa anpil Ayisyen ap pwomote. Kenya gen bezwen l, Lèzetazini gen bezwen l ki pi gwo ke Kenya, ki pi gwo ke Ayiti, e Kenya li menm, li se pòt la pou ke Lèzetazini kapab akonpli enterè li, ki kote? Nan kontinan Afriken an. Donk, sa k rive sè ke, anpil nan lidè nou yo, anpil nan medya yo limite de sa ke yo konprann di mond olye ke yo wè bagay la pi gwo yo fokis sou Ayiti non Ayiti pa gen anyen pou wè avèk sa kap fèt la la Ayiti li sèlman yon ti playè nan yon gwo je global. Donk, Kenya gen pwoblèm. Kenya bezwen rezoud pwoblèm ni. Ki pwoblèm peyi Kenya? Dèt k ap kraze Kenya. Dèt k ap kraze Kenya. Lòske Ruto t ap fè kanpay li pou vin prezidan, youn nan pwomès ke Ruto te fè, se pou l te rezoud dèt Kenya genyen an. Avan Ruto, prezidan Kenyatta, ebyen misye ki te yon bon zanmi avèk Lachin, ebyen yo pran Kenya e yo foule l avèk dèt. Men ki sa k te rive? Nou konnen ke peyi sa yo lòske yo bezwen lajan prete, yo ale nan Bank Mondyal pou y al prete kòb. Men Bank Mondyal li kontwole plis pa de peyi oksidan. E pou yo prete w lajan sa yo, gen de kondisyon ke yo ba ou. Youn nan kondisyon yo, ou dwe genyen sa ki rele yon fòm de demokrasi, ou dwe gen sa ki rele enklizyon e divèsite, ou dwe gen yon fòm de gouvènans ki ap chache koripsyon, ou dwe fè eleksyon lib, donk gen anpil bagay ke bank sa yo mande, epi dwa imen dwe respekte. Gen anpil bagay ke yo mande. E lòske nap pale de enklizyon e divèsite, sa vle di, ou dwe osi bay libète menm ak sa yo ki gen yon lavi diferan ke ou menm, si n ta vle pale de LGBT. Donk sa yo yo menm yo atache nan kondisyon si ou ta vle prete lajan nan Bank Mondyal.